Yo pran ou. Lè m pap mennen w lakay mwen non. Pral mennen w lakay ou pito. W a ban m direksyon kay ou m mennen w lakay ou. Tande! Pa gen pwoblèm. Tchè! Jan w malelve, sanble lougawou lougawou konsa. Yo kenbe w nan katye a, pa vre? Hay! E mwen k rele Rabo a wi. Mwen k rele Rabo nan katye a.

Sanble fè w la pa la non madam. M kite w mwen menm pou kante pou kò w lakay. Tande! Knbe ok. Madam, ou wè m ap ede w antre lakay ou. Knbe n a wè tande. Knbe pòt baay. Bon, w ap wè dèyè m. Ale madam.

Sal de moun sesi de moun sela. Vini m pral kraze w andedan. M pral kraze w. Jou pi gran jou avèk timoun nan lari. Ou pa janm zanmi m nan bwa. Hein e si m pase w de de de kout bwa la eske m pa gen rezon. Bon se timoun tankou w map pale avè w pou w pa ka tande m nan. Kounye a lè moun yo ap pase la yo konn se sèvant Bondye m ye tout jounen pou m nan pawòl la timoun e timoun timoun timoun gad on koze gade mesye ti gason an chita la lap mache tout jounen jwe avèk timoun pou fi a ka vin joure m timoun sal mwen an ap jwe a pitit li ou konn sak pase ou wè jodi a ou wè m pa kale w m prete w sa m pa fè w kado l ale chita ban mwen. Mesye, ti gason an soti pou l mete m ka rakonte wi. Manick te soti mesye mal chache lavi pou m pot bay pitit la mesye. Pit la tonbe mache ka moun wi Letènèl. Jezi! Kisa pou m fè avèk pitit sa Letènèl? Papa l mouri l vire kite li nan men m pitit la fè m pase men tray Letènèl Bondye!

Menm ti pitit la m pa wè. Tank si ta la lè ti black joe vini la si pap vale tafya nan lari avèk vakabon parèy li yo. Lè y vini ta range yon bagay m ka lonje kò m atè. Pase m pa pral kouche sou tab. Pou y ta ouvon dra pou mwen bon menm li m pa wè. Maman di ke blag jòp sot avèl.
Yay la! Mwen te pran la ri a la mwen di m te ka kontre pwazon nègès nan wout la la! Ayayay!

Granmoun m pa gen okenn lanmen map bay avè w. Dènye jou pou kale m lajan m kale m lajan m granmoun m pa vin Gade m vin vini pou m sere jenòm nan li di m konsa li pap pran lanmen nan men m anben sa k genyen kòm se nan kafou a w jwenn mwen wap moute m. M pa gen okenn m pa gen okenn lanmen map pran nan men w jodi a se pa lanmou l ye jodi a se pa lanmou l ye jodi a se lajan m mwen vin mande w la pou w kale m lajan m byen kontan la m sou wout la la m kwaze ansanm avè w la wi. Monchè gade, se pou tann pou travay ou rive, se pou tann pou travay ou mache wi jenn gason. Non granmoun jodia la m pa gen tann m pa gen tann map tann se lajan m wap kale mwen lajan map kale w lajan map kale w gade pa pa fout pèp pèp pèmèt ou avèm tande jenn gason. Paske lajan m nan men w lontan lontan granmoun anba zago ou pa janm regle yon sèvis wap regle a pou mwen. Kite lajan bouda m ti bouda moun ou se pa mwen wap vin reklamem ti lajan nan wout la la. Ti bouda moun m ba ou m ba w premye lajan m ba w 300 dola avan yè la ou di ti bouda moun li. Ou ti bouda monnen liye jenn gason an. Eske w te Ou bouda monnen liye l pa menm fre l pa menm ka mache menm avèk ti aton nan non. Eske w te gen 300 dola? Eske w te gen 300 dola? Ou konn ki sakrifis mwen te fè mwen menm pou m te jwenn 300 dola sa pou m te ba w? Ebyen jenn gason an sak pase w ap kale m? M pa gen kale m ap kale w men sèlman mwen menm w ap wè w kale m lajan m jodi a la Fanta di m wè w anvi pale twòl avè m. M pa vin sou lanmou avè w paske mwen menm se lajan m mwen bezwen pou w kale m granmoun. Lajan w pou m kale w? Wi, lajan mwen bezwen mwen menm. Men jenn gason genlè w pa fè nouvèl ou pa konn kiyès ki tonnè a non. A m pa bezwen konn sa k tonnè a, m pa bezwen konn sa k tonnè a mwen menm devan devan lajan mwen m pa bezwen konnen kèlkelanswa moun nan, w te malfèktè, w te rejiman, sa w te ye a mwen m bezwen lajan pa m. M ka fout manje w fèt sou li wi. Si afè manje w ap pale la granmoun, kounya la m rale bato sa nan men w la m fè w tonbe sou dyòl ou. Kòman? Paske mwen menm, ou wè mwen menm, m pa janm m pa janm derespekte granmoun. Tonnè k laje m, se fout mwen k tonnè gita, fout se midi ap rele w. Se mi tè kap fout rele w. Granmoun m pa pè watè fè moun mwen menm. Se mi tè kap fout rele w. Paske mwen menm granmoun se wè w wè m ou pa konnen m. E m konn kilès ki fout tonnè a tou. A m pa bezwen konn sak tonnè a mwen menm. M pa bezwen konn sak tonnè a. M pa bezwen konn sak tonnè a. Jodi a la la janm wap kale m la granmoun sou pye la. La janm ap kale w?
Wi la janm wap kale w. Kòman m te prete lajan nan men w? La janm wap kale m? Se pa w pran w fout banm fè pou ou pou m fanm?

Epa l fout pran kout baton nan vye mesye. Gad yon deden. Ha jen gason tonnè kras zòt fè. M ta fout manje w wi. Ha m ta fout manje w. Epa jen gason pèmèt mesye pa konn kiyès ki tonnè a wi. M ta fout fè l tounen mal bourik nwè wi mwen. Anvi m fout moute l la. M al fè l manje zèb lakay mwen. Alo tenten mesye. Si w te fout konnen e kòb ou m t ap manje, ou pa t ap janm jwenn avè m la pou w ap fout pale tenten avè m. M ap fout manje tout ti kòb ou gen nèt. E konnen w pa konn kè ki ton e a. Konnen w pa konn e pa de fanm ou ye. E, m pa t fout di w fanm sa e nan syèl ble w a wè l. Ala tenten mesye. Ala radòt. Si w pa konn la m fout manje w. Fout bon respekte granmoun. Gad koman jenn gason pè mèt mesye. Fadi konnen se kòb de fout prete nan men. Frekan ki ou ye.

Oh ou kwè fek talè a la m sot lakay la la a. M te nan lari a la, men talè a la e lakay la m te apresa m te soti m te soti nan lari a la. M te kite sè m nan lakay la byen pwòp. Oh mwen m pa k mwen m jwenn li atè a. M leve l, m mennen l lakay li, m rele le mwen m frape pòt la. M rele w, m pa jwenn ou. Sal do genyen la. Non m te nan lari a la, e talè a la m te m te lakay la, kounye a m pran lari a la, m te nan lari a la kounye a e pou e e mache m ap mache la bon. Bon m pa m pa sispèk ou byen non. M te kite sè a byen pwòp lakay la wi sal do genyen la mezanmi ou pa konn sal genyen la e la. M pa konnen.
Kounye a fè mèt fò mèt gason sou ou pou chache konnen sal genyen. Kèt mesye. Tande!

Kèt mesye, bon kounya m sot lakay la la, m kite se a byen pwòp. M kite se a byen pwòp, li pa t gen anyen. Bon, men, men, men bòkò a pase la, li di m konsa, se a tonbe atè a, se li k leve l, kisa se a done la? Kèt mesye, enben, m prale, m gen m mal lakay la la pou m al konnen kisa l genyen. Selon sa l genyen an, m pral kote, m pral, m pral kote Rabo, pou Rabo ka regle. Sa lap regle apre.
Madanm nan ale poul pran. Oh! Madanm! Koman ou ye? Mwen pi mal e ou menm? Nèg la wi nèg la.
Oh gen lè wap joure konsa? Ah monchè!
On jenòm wi m jwenn ansanm avèm la. Jenòm nan, on ti kob li ban mwen pou m fon ti travay pou li. Epi jenòm nan. Jwenn mwen la a li pa menm tann pou travay li rive li vin rale baton nan menm li rale baton nan menm bon li fini pou l bat mwen la a wi e konnen l pa konnen mwen menm tonnè m te ka moute l wi. Ebyen degaje w degaje w pou w gad pou w degaje w pou w. Si w ban m fè yon travay pou wè pou w tann travay ou rive pou w tann lè travay ou rive li pa tann travay la rive l vini l ap mande m pou m kòb fòdi son lajan li te ban mwen m te prete nan men l wi. Ebyen granmoun ou pa benyen fache pou sa si w si w dwe l epi w degaje w pou w peye l. Se pa dwe m dwe l non se yon travay li ban m fè pou li.
An ki eta travay ou fè menm? Ah bon bon bon konnen si granmoun nan son granmoun gade depi yon jenn gason ap pale avèk yon dam sou katye a li pa vle vin kote granmoun nan m fè zanm nan jou tripli monchè Ah ah wi granmoun tankou w. M voye mwen menm wi se mwen yo rele tonne wi yo pa ban m non a pote pou granmèsi non Ah ah wi. Yo ke granmoun e travay sa yo konn fè. Wè se travay sa yo m fè mwen. Anmèm tan mwen konvèti wi pou sèvi Bondye kòm sòvè kòm sovè pèsonèl ou.
Madam, bagay sa yo nou gen lè pou nou pale yo, kounya non, kounya e la nan ri m ye map mache, an palan de sa madanm banm tou sa, ou pa gen mari lakay ou, ou pa twò mal non. Poukisa w poze m kesyon sa a? Oh, madanm m ka poze w kesyon wi. M gen mari wi deja wi. Ou gen mari? Wi.
Ayayay.
M gen Jezi wi kòm mari m. monchè. Paske marim gen lontan l mouri m pran jezi kòm marim map viv ak pitit mwen andedan kay. Se vre madam? Wi.
Antouka bèl madam jezi di fòw edel pou ledo wi. Non m gen jezi deja. Se vre? Se lik marim se lik tout mwen sa poum fè mari. Antouka pa gen pwoblèm non madam pa gen pwoblèm tande menw anfòm m wèw anfòm wi pigaw viw tou menm sèl non tande pigaw reviw menm sèl tande madam. Ou chache mete yon bredye yon granmoun sèlbè konsa nan lavi ou tou? Menm lè se pa mwen menm, men ou ka chache yon granmoun sèlbè tankou m. E vre wi. Jèn gason an frèt menm, m pa kache di w li fè m tèlman w nève m, tèlman m fache, li vin rale baton pou l ban m kout baton pou l lage m atè. E, li vin pou l lage m atè men e tonnè l pa konn kiyès ki tonnè a. Mwen m te ka fè l tounen yon bourik la wi mwen.
Oh sè Koman w ye la menm apa w kouche anba dra. Wouyy pandan m ap mache m santi yon bagay ki pike m bò kòt mwen. E pandan m. Epi apre sa m pa konn anyen ankò. Se pandan m nan lari a la kounya la pandan m ap mache m kwaze avèk en bòkò en rabo. Kounya se rabo k ap di m konsa en èske se pa mwen menm ki Black Joe a. Kounya la m di wi. Kounya li dim konsa a m sot jwenn sèw la kouche atè a la se mwen ki fè koum konnen avèk resèt mwen mwen level mwen vin metel kouche lakay ou sak pase w menm kòm te kite w lakay la byen pwòp sak pase w. Ah ou konnen eh lèm lève la pandan map antre m wè e la bòkò a monte ansanm avèl. Ou menm ou tèlman renmen mache ak brè vale kleren nan lari a sak fè lèm vini la ou pa tou dòm tere. Mè sè ou konnen mwen menm fòm fè lari a bon sim pat fè lari a la eskem tap janm konnen sou en sou pat byen epa paskem fè lari a la ki fèm kwaze avèk en bòkòa bòkòa dim sa kounya la mwen menm menm tou retounen tou swit menm poum vin poum vin gade kòman ou ye lakay la kisa ou santi menm. Mpa bon menm mpa bon.
Antouka. Enben fò nou tal fon tcheke karabo paske m te dil konsa nenpòt jan m ta jwenn ou selon jan m jwenn ou fò m al tcheke pou m konnen kisa k pase w. Nège a demen si Dye vle pandan nap dòmi aswè a demen si Dye vle w al karabo. Antoulèka fò m fè sa paske fò m al gade kisa w gen paske m pa ka rete de bwa kwaze pou son sèl sè a m genyen pou m pa al gade pou m wè kisa w gen Enben, ok sè. An tou ka m deyò a la.
Enben ok, pa gen pwoblèm.
Oh, gade yon granmoun mesye. Granmoun sa a fini mesye pou yon granmoun konsa mesye. Granmoun sa a pa wè nan je l. Oh oh. Granmoun sa a pèdi yon nòt repe wi. Kounya l ap vin koutize. M gen bon Jezi sa a. M gen jezi sovèm sak marim se li k touye de toum kounye a m ta vin pran nèg oh oh pitit mwen yo pou m okipe m pral okipe nèg oh oh jezi pi bon.
Nan janm antre anndanm m wè sèm nan kouche a la sèm nan genlè malad anpil fòm ta al gade kisal gen Black Joe oh san pitye Kòman nèg ye sa kap fèt la menm oh mwen konnen nou la nap fè efò ah ou konnen menm.
Nèg la nan lari a la. Eh wi, panse ou kanpe w la. Ahh m gon sè m la ki vrèman malad la, sè a pa bon ditou ditou non. Sè w la? Kounya se pandan, se pandan m nan lari a la, epi m kwaze avèk Rabo, se Rabo ki di m konsa, li jwenn, li jwenn sè m nan kouche, se li menm ki pran sè m nan avèk resèt li, li pran li, li vin mete l kouche anndan. Kounya la m'antre anndan la m telman wè sèm nan kouche la men janm wèl la li pa bon. Bon ou gan rabo wi.
Wi El pa diw kisal li pa diw kisal gen. Non li pa diw kisal gen. Anmey solo son tou nan menw wi frè. Anmwey la. Mpa domi mal nou menm. Oh mpa janm wè nou rabo. An nou la.
Mezanmi.
Nap mache. Depi lè nou te fin kwaze a, ta sanble w gade pa janm pran lari an non. Oh, kòm m pa pran lari a. Bon, m bouke pran lari a nan zòn nan. Anben. Bon, di a se moun zòn nan m ye, m pran lari a. Bon, kounye a la m sot, m sot kote yon dam atè a la ki malad. Atè a, e mwen ki fè bagay pou li. M mennen l lakay li. An di non. Lari a pyeje wi. Oh, ti dam.
Tèt chaje.
Antouka, m te remèsye w wi. Ou konnen mwen te bay mesye san pitye kòb la ba ou. Wi, li te rive m. Mèsi anpil. Bon, lè konsa si nou pa t ban m ti bonè m nan, m t ap manje tout. Ah nou pa ou pa tap sa pa tap bezwen rive jiske la paske m te gentan di w demen si Dye vle m tap ba ou l la m pa tap kite sa ase. M kontan vre m kontan anpil anpil. Wi m pa tap kite. Podyab mwen menm m ta nan kanmen chadè gen m deyò pou m te pou m ta dèyè nou. Hey m bon defwa sa pat gentan fèt m te gentan jwenn ti monnen an m voye l ba ou. Mèsi pou pasyans ou. Bon men ok dakò. Wi. Bon men m t kwè menm san pise m tap manje.

Bon menm san pitye mpa bal yon goud mpa bal yon goud nan kòb la ok pran mi hey mpoko janm sezi konsa mesye a sou devosyon li li wouj e blan mouch bee boutèy li nan menl mpa konn kotel pwale gad yon koze mesye hey kounya la mesye a wouj e blan mwen mpoko janm sezi konsa non. Mesye a bape mete bagay li atè o si nou pat gentan voye ti kòb la bali lè konsa li te manje nou menm san pitye pa epanye devann antouka sa pat bezwen rive jiske la frè mwen m te gentan voye ti kòb la ba ou ou pa gentan fè nou anyen paske janm wè mesye sa ap mache a la vre li sanble yon bon malfèktè sa kite malfèktè dèyè. Mwen menm, se yon sèvis li te rann mwen, li te trete Momo pou mwen, antouka m peye l, m peye l. Men antouka cheri a, ou gen rabo, ou mèt poze w, ou mèt poze w cheri a. E konn ou pa konn a kiyès w ap pale la tou. Konn ou pa konn a kiyès w ap pale la. Paske si w te konn a kiyès ou t ap pale a, ou t ap met tèt atè devan m. Ou gade konn se kèk ti fanm piti ki gen la. Antouka, ou te rann mwen sèvis, mwen respekte sa pou travay ou te travay pou mwen, ou met momo sou de pye. Antouka cheri a, nenpòt lè ou ta kwaze m, ou ta vin menase m, m ap montre w kiyès ki sa te la cheri. N ap toke kòn nou pou mwen wè.

Fò l byen pran pou l se pa ke kèk vye bagay li pile ou kèk bagay yo fè l wè. Bon, e sa fè mwen menm m ap fè kòm bòkò a te di m konsa, kèlkelanswa sa k pase selon jan m wè l la, mwen m ap repote l. Se rezon sa k fè m di w solisyon an tou nan men w pase bòkò sa pa fè kou rate non frè. Bòkò rabo sa w tande a pa konn fè kou rate frè m. Ou wè solisyon an tou nan men w. Tande vòw vòw al kotel la kote rabo Pou al fon limyè pou konn sa fi a gen monchè. Ebyen li te dim sa san pitye li dim konsa nenpòt sak nenpòt Katye a plen malfekte. Monchè paske mwen menm lè mwen tand nan janm wè janm wè sèm nan ya li sanble yon moun ki malad anpil m pa konnen m pa konnen kisak pasel men se lè mal se lè mal kay rabo a poum konnen kisa ki kisak Ayayayy anpalan de sa kòman bagay yo ye menm. Ah ou konnen nou la nou poze men nap fè lari an. Mèwi. Ap travay di. Wi. Men pa gen lòt non frè m. Wi. Pa neglije.
Ok ok. Pa neglije.
Gade zòn bò isi a gade gason. Depi yon moun malad ou pa leve pye w byen vit. Pe leve pye w wo byen rapid. Ou ka pèdi moun nan. Ou ka wè moun nan ap manje l ap bwè dlo konsa pi. Ou pa tou al travay lè w vini menm kout moun nan. M vrèman sezi.
Malgre mwen menm son nèg. M son nèg se lari a m fè. Paske mwen menm lari a m konnen byen. Paske lari a m fèm konn ap antre byen ta, nenpòt minwi, onzè m konn ap antre mwen menm tout tout moun konnen m nan lari a. Men mwen menm sèm nan li menm m pa konn wè son moun ki sòti fasil bagay sa yo bon m pa konnen sak pase l m pa konn kisa l genyen e li di m se on bòl li santi kap fè l mal. On bò?
Wi on bòl li santi kap fè l mal. Se jan wè m di w la.
Gen la kèk vye bagay li pile atè. Vye bagay gade laris sa yo laris zòn bò isi sa katye sa kote ou pase ou jwenn yon vye bagay atè wi. Konnen se konsa wi lèzòm lèzòm se konsa yo ye yo konn fon fon. Te mete pat pou ou depi ou janbe l depi ou janbe vye bagay la ou ap tou pran ladann wi. E sèm nan avèk yon ti pitit la l tèlman renmen ti pitit sa se prèske.

Li bon sou malfektè l anpil anpil anpil anpil. Ijan prèl tou wi. Ijan prèl tou wi. Oh wi. Se nèg kap moute moun gran jounen wi. Mezanmi pou bon menm mwen menm
bòkò sa te kwaze avèm kòm pou la premyè fwa m te wè bòkò a nan zòn nan m pat konn wèl bòkò a te dim konsa oh kotem kanpe a la li ka moutem m te di non ou pa ka moutem. Lanwit li te ye?
Non lajounen wi gran lajounen wi pa janm vini. Se pou kò sa map diw la, son bòkò gade, se pou bòkò sa kontra ansanm avèw, lanwi, fòw gason wi poul pa moute w wi. Monchè antouka m pral kote misye pou m konnen. Li toujou mache avèk yon.
Wi, a yon boutèy nan men li ki mare a yon mouton. Li pa gen sal pa fè avèl. A depi ou wè bòkò sa sèlman ou gentan wè son malfektè. Li toujou mache ak kòd lans li wi. Wi. Paske Aww.
li pa li gon li gon chandraj sou li sa son ve li ye li pa janm retire l sou li. Aa ou wè sa ou wè lè ou wè rad sa ou wè l tout an koulè a pren an tout koulè sou li. E depi ou wè bòkò a ou toujou wè l avèk yon pake fèy nan men l ap Adje. mache mennen Pitit tankou gade m yon pa moun kache fou. nou m te mennen 2 medam ba li pou l travay pou yo medam yo te genlè fon ti tan yo pat peye l ti kòb la lè nèg sa jwenn ansanm avè m li di m ata mwen menm li ka manje m wi Monchè lè m m. prese m vole. San pitie m te tande yap pale de medam sa yo, jis yo te di m konsa gen youn ladan yo, 2 zanmi yo, gen youn ladan yo yo di m ki te fou. Men m pa janm kwaze avè l. Ah wi, gen youn ki te fou. Anben se misie k trete yo.
Sa w di m la se li k trete yo.
Ah misie gen lè bon. Mete men gade san san san. Tan anpi tan. Paske yo te di m sa k te fou a menm li te li te menm kòmanse ap pran lari, ranmase yon pakèt vye bagay mete sou tèt li. Lè m di w bòkò sa a bon an li pa fè kou rate a, li pa fè kou rate! Paske m te kwaze avèk lòt ti dam nan, lòt ti dam bèl ti grimèl la, m te wè l te malad nan pye, li t ap brate lè sa. Men genlè li te gentan kòmanse ap pran remèd lap pase sou pye a, men m te wè l te yon ti jan ap bwate, m te pale avè l, kounye a li te menm se li menm menm ki te menm di m konsa, zanmi l lan, zanmi l lan, zanmi l lan te fou. Men li te di m se sè m nan ki tann bagay pou pou yo e mwen menm m pa konnen, m pa m pa konnen sè m nan nan bagay sa yo san pitye. Rete! Se, bon, se li menm menm, se ti grimèl la ki te di m sa menm, li te di m konsa, se sè m nan ki tann bagay pou yo, ki fè li menm li te malad nan pye, e Momo tou te fou pran lari, li te di m se sè m nan. Jiskaske m te di, a bon, m pa konnen sè m nan te nan bagay konsa, paske manman nou pa t janm nan bagay konsa, m pa kwè sè m nan ta nan bagay konsa, men li te di m. Ke se sèm nan ki tann bagay pou li. Humm
si se sa li ka gen kèk revanj wi yo tire yo tire sou sèw la wi. Enben mwen menm se sam imajine tou san pitye. Gade zanmim gen moun ou fèk pou dèyèl si w pa pranl e pou rate ou fè li menm li pap fèk ou rate dèyè w non. Paske mwen menm se sa mwen panse mwen menm jan ou di sa san pitye se sa m met nan idem tou paske ou wè tout lèm kanpe la nan lari a la. Sa nan idem map pale de sa paske lè demwazèl la te dim sa ou wè m kanpe la m sot anndan lakay la la m kanpe la se sa map imajine m di kèt mesye demwazèl la te dim konsa se sèm nan ki te tann bagay ni pou li ni pou zanmi l lan momo ki fè momo fou men mwen m pat janm kwaze a momo nan lari se li menm sèlman m te vin kwaze avèl kounya la kounya la li dim konsa li dim konsa se sèm nan ki te tann bagay pou li mwen menm mwen imajine m di kèt mesye. Piga se nan menm piga se revanj sa yal fè epi pou yo fè bagay la nan mouda sèm nan oubyen sèm nan pile kèk bagay. Antouka frèm se gason ou ye mete pyew deyò gade pou wè al fon tcheke pou wè ou konprann si se janw dim nan te bay kèk revanj ou ou tande si ou dim ou pati ou pat kitel malad ou vin jwenn li malad. Non bon mte kitel byen pwòp li lèm fini la.

Mwen se sam kanpe la map imajine tou. Paske jan sèm nan ye a kapab se kèk levann medam yo al fè dèyè. Antouka, m pral kot Rabo kanmenm.